Jan nou wè l la la a, donk, nou pral fè yon ti pale avèk kèk nan sitwayen yo pou yo di nou egalman sa k mete yo deyò jodi a e kòman aksyon an pase. Alò, gen moun ki di se kay yo yo boule, gen moun ki di se se mete yo mete yo deyò nan zòn nan avèk kout zam. Men, an jeneral, se yo menm ki pral di nou egzakteman ki sa ki mete yo deyò, e yèswa, e kote yo dòmi e depi ki lè yo mete yo deyò. Bonjou zanmi m, kòman w ye? Koman ou ye zanmi m? Mwen byen, gras a Dye, nan non Jezi, m ap kite. Ok, nou wè ou deyò la avèk on ti sachè nwa nan men w sèlman, donk ou se moun ki kote? M se moun anlè Kastillon. Ou se moun anlè Kastillon. Donk di nou byen non, kisa ki mete w deyò jodi a la? Bon Melissa nou te gen nan zòn nan, yo pran mezi kras, menm pye bannann nou te genyen tout debalize. Ok, yo debalize bannann nou, yo pran mezi sa nou te genyen.

nou ankò nou gen timoun nou pa gen anyen pou nou ba yo pou nou ba yo manje tankou yè nou fè yon jounen konsa jan nou fè jounen yè konsa nou dòmi jiska metedman la nou paka menm yon grenn bonbon sèl nou pa genyen pou nou ba yo mezanmi se ti kòb komès antre fi nou menm ki fi nou te gen ti kòb nou nap fè komès nou pa kapab jwenn yo yo boule yo anndan kay la nou pa reyisi anyen menm rad semoun kap ban nou rad ti antre ti bebe pou nou pou nou met sou yo. Timoun yo nou dòmi nan seren avè yo, yo malad, yo gen lafyèv, nou pa ka fè anyen avè yo, nou ta mande lajistis yon sekou avèk avè yo. Paske nou menm nou nan lari, nou pa konn sa pou nou fè, si pou nou mache, si pou nou kouri, nou tankou se yon machin ki san limyè nan lari a, nou pa konn kote pou nou ale, nou pa konn kiyès pou nou rele, nou pa konn moun nou ap mande sekou. Yon sèl bagay nou mande pèp peyi a nou mande la jistis sekou avèk ti moun yo. Ou di yo boule kay yo rapye tè. Yo boule kay yo rapye tè boule nou pa rejiste anyen anyen anyen ankò. Donk sa vle di nou menm ki nan lari a la rad sou po nou sèlman nou sòti. Sèlman rad sou kò nou nou sòti. Se menm bagay nou met nan pye nou tan kòm vye sandal se bon moun kote yo ban nou fè ti dòmi ki ban nou yo. Nou pa gen sa ditou ditou ditou ditou. Men lè nou desann nan nou desann nan vil la la. Eske se kay fanmi nou domi ou byen kote nou domi yeswa nou byen domi ou byen. Nan fanmi yeswa nou domi nou kan domi kay fanmi nou domi nou pwan wout sa nou apye nou mache nan nwit tout bwa nap mache soti kastiyon soti kastiyon nan nwit lapli pran nou seren bak nou timoun sa yo mouye nan men nou nou pa konn sa pou nou fè avè yo. Men eske eske pa gen pa gen polisye anlè a nan zòn kastiyon. Non pa gen polisye zòn sa yo polisye paka fè paka moute ditou pase bandi sa yo. Bandi sa yo men koman bandi sa yo ye depi yo sispèk la polis ap vini yo mare yo tout bwa gen tèt mòn yo kanpe sou tèt mòn yo gen zam gwo zam yo gen an la polis pa gen yo gen gwo zam la polis pa gen gwo zam sa yo yo kanpe sou tèt mòn anlè epi yap konble la polis avèk bal e kouri pou yo kouri depi yo wè la polis yo fin ale epi yo bat bravo yo pi yo kontan yo pran yo pran tèren yo menm jan ankò.

Manman papa sak paka vini gen moun enjwi m tou dèyè e pa gen anyen ti serye nou ka fè se la nou vini pote tèt nou fini yè yo regade nou la nou te vin la resevwa nou la yo resevwa nou a yon chachè bonbon yon sè la yon chachè dlo pou nwit lan pandan se fè entèvansyon pou ta mete nou chachè yè lè n rive anlè a gen moun ki leve anlè a ki leve dèyè nou kal dèyè kap tire wòch yo di nou yo paka mete nou abri kote yo te mete n nan. Lè yo desann avè nou, lè yo rive Chato, pi ba, lè yo pa rive Jebo, yo mete nou la, bon apre sa nou pa wè pèsonn, e kou. Ki kote nou ye, kote nou pwal twalèt, ki kote nou pwal ale, oo, ti bèt nou kòmanse pèdi kote nou pwal ak vòlè sa yo, kote nou pwal avè yo. Yo di y ap touye nou grenn pa grenn, y ap met kawotchou deyò pou yo koule dèyè nou. Kote yo di yap touye nou grenn pa grenn la. Kote Kote nal refije nou kote majistra mete nou an. Sa vle di nou kouri pou bandi an lè kastillon yo boule kay nou nou tonbe anba bandi ankò.
Se kouri nou kouri e. Ah nou dim la depi hier se yon sachè dlo avèk yon sachè bonbon nan vant nou. Ayayay bagay yo ki sanse konplike bagay yo ki sanse konplike men kounya la pou lenstan nan ki kote nou ye nan ki kay nou ye. E kay moun, de twa grenn vwazen, de twa grenn zanmi ki resevwa nou. Gen moun ki kay an fanmi, gen zanmi k resevwa nou. Bon pou le moman maten an la nou kite timoun yo ba yo men bonbon sèl nou pa ka ba yo, nou pa gen yon goud pou nou ba yo. Nou pa gen anyen pou nou ba yo. Bon mwen menm pou mwen menm m gen de timoun, m gen youn ka yon retousman sou li, m gen youn ka yon lafyèv sou li, m pa gen yon goud menm pou m mennen l lopital. Ok.
Ou pa gon goud pou mennen l lopital, men kounya la bagay yo sanse konplike.
Wi. Sa vle di nan lè sa a, nou poko manje? Non ditou, nou poko menm goute dlo sèl.
Ok. Donk zanmi e telespektatè, telespektatris, jan n ap gade l la, bagay sa k sanse grav. Yo mete moun yo deyò, donk kastiyon, bandi mete moun yo deyò. E jan nap gade yo la, donk aktyèlman la yo yo nan meri a, yap mache chache sekou malgre yè swa nan lè yo rantre byen ta yo yo bat bwa bat raje a pye, yo rantre donk ta sanble majistra a te sanse mete yo tal mete yo nan yon espas chato e donk nan vil Jeremi men lè yo rive yon gwoup moun di yo mete yo deyò kote yo pral twalèt e donk yo pran bat chatbari dèyè yo a wòch. a boutèy yo menm di ke yap boule yo rale kaoutchou donk yo oblije deplase anba tout seren an avèk timoun yo donk yo al chache yon lòt kote ta sanble genyen yon bon samariten ki ba yo yon ti kote yo loje men depi yè la se yon bonbon sèl yon sachè dlo ki nan vant yo jiska prezan kote map pale avèw la la moun sa yo ki vrèman vilnerab yo poko ka pran anyen alò. Si nou byen konprann, yo gen timoun piti nan lè sa a, donk timoun yo malad anba tout lapui, y ap mache nan rak, bagay yo konplike. An nou gade mezanmi, e an nou lanse yon SOS, an nou gade ki sa nou ka fè, an n fè yon mache prese pou moun sa yo mezanmi kapab retounen lakay yo an pè, pou moun sa yo kapab jwenn yon soutyen, pou moun sa yo menm yo kapab jwenn yon solisyon avèk sitiyasyon sa a. Grandans. Pat yon zòn de non dwa, li pap janm yon zòn de non dwa, donk fò nou pran desten nou an men, fò nou deside pou nou di non, non a la vyolans, nou pa gen kote pou nou sitire bandi donk nan peyi a, nan sitiyasyon sa a, sitou nan depatman Grandans. Donk mèsi, m swete ou kòmante, ou pataje, ou like, di nou egzakteman kòman ou wè sa. E kisa ou menm ou wè ou ka di egzakteman pou moun sa yo, penpòt jan sa ye a, li t ap toujou itil yo, penpòt ou menm ki te ka pote yon sachè dlo, ki te ka pote yon kèk sachè bonbon, ki te ka pote si yon mamit diri, yon de mamit diri, penpòt sa l ye a, li t ap fè yo plezi, donk li t ap bon pou yo nan sitiyasyon ke yo ye la a, donk yo menm ki se frè nou, ki se sè nou, jodi a se yo menm, petèt demen se te ka nou menm, donk an nou gade kisa egzakteman nou kapab fè pou yo. Donk yo la a, donk n ap kontinye fon pase gade yo pou nou konnen kòman dosye a ye.